Bienvenue nan emisyon pa w la Djenn and Djenn Show Alò map di tout moun bonjour Nan moman ke wap gad emisyon sa Pa bliye ankouraje emisyon sa Emisyon sa nou pral fè la son emisyon malè Alò avan ke mwen kòmanse map salye tout moun kap gad emisyon sa ke w te an Ayiti ke w te an Repiblik Dominikèn Gwadloup Martinik egalman Ayiti e la lakou Monreyal kote ke nap viv Nap di tout moun kap ankouraje show sa mèsi e pa bliye al abone nou sou ti Chèn YouTube nou an ki se Jane and Jans Show e lè nou rive sou chèn YouTube sa, n'ap wè yon ti klòch anlè adwat, se la ke n'ap klike pou nou kapab jwenn tout sa k'ap vini pou emisyon an. Donk, nou pral kòmanse emisyon nou avèk yon atis, mwen menm se atis mwen rele l paske mwen m renmen sa l'ap fè, m kwè tout moun konn vizaj sa, se mesye Madner Henri Mitchel. Bonjou Madner! Bonjour Jenn sa va byen? Sa va byen sa va byen. Bonjour tout les fanatiques de Jenn and Jenn show je suis Madner Mitchel Madner Henry aka the mad man jan yo relem nan kounya la yo dim se atis m oblije fè entèvyou sou m parèt. Ou pa gen chwa, ou pa gen chwa non, ou pa gen chwa. Se yon plezi pou mwen pou m te envite w nan emisyon an e m kontante le fèt ke w te aksepte vini nan emisyon an. Donk mwen kwè ke anpil moun pral renmen tande sa w pral gen pou di piblik lan paske nan tèt pa w Ou konnen ou gen yon piblik kap swiv ou, menm si ou dim konsa ke ou te dim avan ke nou te kòmanse emisyon an ou pa konsiderew tankou yon atis men mwen menm nan zye pam ou se yon gwo atis paske sa mwen ap fè nan 8 èm ane lan sa se moun gen moun gen moun ki kanpe nan dyaz ki gen dyaz depi dè zane ki pa rive fèl alò pou piblik la kapab byen fè konesans ansanm avèk ou alò ou kapab entwodui yon ti yon ti biyografi de kiyès ki Madner tou sa pou yo kapab mye konnenw.

Epi yo m te m pat tèlman renmen mizik konsa. Papa m ki te renmen mizik, papa m se te yon ansyen basis legliz. Epi mwen menm se yon nèg ki te renmen jwe baskèt, ti bagay sa yo. Men papa m di m konsa, jwe baskèt, ou konnen pou w rive nan baskètbòl la, pou w fè yon bagay nan baskètbòl la vre li minib, ou konprann? Men nan mizik la ou ka toujou rive fè yon bagay. Menm si mizik la pa mete w nan nivo Michael Jackson, men li ba w plis nan lavi a kanmenm, ou konprann? So li di m, pran gita, Epi vrèman vre m pran yon gita epi li wè m kòmanse eksele nan gita a li di m pran yon mikwo. Kounya la nan mikwo a li wè m ka fè degaje m nan chante li fè 3 albòm avè m. Gen 3 albòm levanjil. Sa m pa t konn sa m pa t konn bagay chante an non. Gen bagay wè ou wè lè ke ou mande ou mande envite an pou l entwodui li gen bagay ou menm menm kòm Fanto di a ou pa konnen ke ou vin konnen. Sa vrèman enterese m. Ou fè 3 album. 3 album. Ansanm avèk papa w men se evanjelik. Evanjelik wi, evanjelik.
Premye album nan m fè l m te gen 9 ans, dezyèm album nan m fè l a 11 ans e twazyèm album nan m fè l a 15 ans. Waww. So tout, Rodrigue Alcindor ki byen koni nan kominote ayisyen nan Montréal la, se li ki te pwodui premye album nan. M kwè dezyèm album nan tou avèk Maestro Joel e twazyèm album nan se Nickenson Prud'homme ki te fè l avèk Ivan Joseph ki konpoze l. Bon, apre sa, sa se yon pakou nan ma jenès. Epi, apre sa, papa m vin mete m nan lekòl mizik avèk, ki plis avanse, avèk Bemol Telfort. M te gen yon pwofesè tou ki rele Rixèn. Gen yon lòt kouzen ki rele Kemson ki te toujou ap ban m bourad. Kòmsi, lè yo, m te konn al nan taksi papa m nan, papa m te konn fè taksi. Lè m te nan taksi a. Yo toujou pran gita l, Rixel avèk Kempson toujou pran gita l, mete m nan dèyè machin nan, montre m ti kijan pou m tchake konpa a, montre m kijan pou m so, konpa a nan san m depi dèzane, ou konprann, se pa kounye a m ap jwe konpa, sa gen dèzane. E pandan m nan stidyo yo tou, m ap fè albòm, m ap prepare albòm, m konn kwaze avèk Richie, m konn kwaze avèk Felder, Felder te jwe bas sou twazyèm albòm nan tou. Anderson Camo se se kote la m te fè twazyèm albòm mwen. Alò, mon parcours est un petit peu très très vaste, tu vois. So, alors euh, jan m di w la, se sa. Wow. Ki m'amène à moi aujourd'hui. Ok, bon, vu ke w te nan milye evanjelik, e m aprann ke ou te konn al nan legliz Nouvèl Vi, kay pastè Desalin. Oh, de. Sa fè kèlke tan, m pa konn. Nouvèl Vi non, Vi Transfòme. Vi Transfòme, egzakteman.
Nouvèl Vi se Longèy, vrèman. Vi Transfòme. Eske w toujou al legliz sa a? Eske menm kan w nan milye sa a, eske w, bon, m pa ka mande w ki relijyon, si w pèmèt mwen, eske w toujou nan stil kretyèn nan oubyen w jis kwè nan Bondye w ap viv bon jan? Non, m pa janm kite legliz non. M pa janm kite legliz. E, Desalin, nan legliz Desalin nan, se pa kite m kite, se paske lè m te kòmanse jwe nan Tonè a Rutshelle, Paske m te nan legliz la m ap jwe gita. Ou konprann? Men lè m kòmanse nan Tona Rutshelle, m kòmanse ap vwayaje anpil. Ki fè ke m pa stab nan legliz la, yo blije pran yon lòt gitaris. Ou konprann?
Apre sa yo menm, m vin wè manman m vin sot Miami. Li vin Montréal. Alò m vin wè ke m al nan legliz manman m nan. Pandan, pandan m.
Wè se mye si. Se m al nan legliz manman m nan, an menm tan se la m grandi. E la m fèt. Alò, m retounen lakay. Ou konn kisa m renmen paske gen moun depi ke yo nan milye mizik lan kòmsi sitou ou konn jwe dèfwa pou dyaz ou konprann sitou ou konn jwe pou dyaz dèfwa gen moun nan kòmsi avan ke m rantre nan lòt detay pakou evanjelik la avèk bagay mizik konpa bagay e ase souvan moun yo di konsa ke ò kòman sa se fè ke ou anndan legliz wap jwe nan bagay sesi sela ou pa konvèti vre ou pa se sa men kòman kòman ou wè bagay sa yo jan de kritik sa yo.
Bon chak moun gen opinyon pa yo sou sou sijè sa men mwen menm se kòm si on djòb li ye pou mwen se travay map travay ou konprann ou wè kòm si M gen yon djòb, apa de la mizik, m ap travay nan sant dapèl. E tout moun ki kwaze m ki di m poukisa ou jwe nan bal epi ou jwe nan legliz, m mande yo èske ou pa al travay ou menm? Se paske ou pa konn jwe gita ki fè ke ou pa kote meyè a. Si w te konn jwe gita, ou t ap fè menm bagay avè m. Ou konprann sa m di w la?
Se paske ou menm si se yon taksi ou konn kondwi. Gen payen ki monte nan taksi a, ou ap pale a payen an nòmal, ou pran pa avèk payen an, ou oblije, se djòb ou, ou konprann? Alò kounye a, lè m monte yon stage avèk yon moun ki nan kit sal li a, men m monte stage la m jwe gita m, kou m fin jwe, m deploge gita m, m al fè wout mwen. Ou konprann mwen? M pa nan hang out twòp twòp, amwenske m gen yon zanmi nan bal la, m gen yon zanmi m ap chile avè l, men apa sa se plug and play epi m ale. ba twò nan nan hangout epi sa alò pou mwen son job li ye ou konprann se pa yon bagay kòmsi m ka di men men moun ki pa konnen l ap panse li toujou mal paske li wè l nan televizyon li pa konn vrèman sa l ye li pa konn anndan sa k gen anndan bagay la ou konprann men yon kretyen ka toujou vin nan Epi dèfwa moun yo m pa vle di ipokrit men. Non fòk ou di lè vrè zafè paske mwen menm m nan menm pwen ansanm avèk ou. M kapab di anndan legliz gen anpil ipokrit vrèman. Gen anpil ipokrit. E pa sa e pa sa that's not my assignment. M pa vle kritike moun legliz e pa sa m vle fè. Li pa yon kritik non. Men san dekoupe pawòl ou li pa yon kritik. Lè m di ipokrit. Pandan se tan ke moun nan ap ankouraje w jwe gita byen ou bagay byen ou anndan legliz la, men o moman ke ou deplase ou al jwe nan yon lòt bagay, se menm moun sa k t ap di w jwe byen anndan legliz la k ap rele w lòt nan anndan legliz la k ap di w pa w fè magnen kaka jwe tèl kote, sa se pa kritik non se yon reyalite li ye, se la m ye ansanm avè w, se yon reyalite. Ou wè m pa t ap gen pwoblèm yon moun gen pwoblèm ak m ap jwe mizik nan lemonn non.

Mwen menm m pa gen pwoblèm ak okenn pastè. Depi m al nan legliz m pa gen pwoblèm ak sa. M konn m konn m konn bi a, m konn pwen an se preche lapawòl m dakò ak sa. Men kounya la a si ou pa vle m al jwe nan bal, ban m yon bagay k ap fè m pa jwe nan bal. Ou konprann si bal la peye m 200 dola m ka jwenn 3 bal pa semèn, Fò m gen yon jan pou m fè 600 dola sa a yon kote. Ou konprann?
Men kounye a la, mwen menm m pa oblije soufri paske papa m te fè m soufri lè m te piti pou m pa soufri kounye a. Ou konprann? Alò lè ou fè m pa jwe nan bal sa a, sa vle di legliz la, w ap ban m kòb 600 dola? W ap ban m l? Si w ban mwen l, pa gen pwoblèm. M ap chita legliz la tout lè jou, m ap priye avè w, m ap jwe gita pou ou, pa gen pwoblèm. Epi chak semèn ba w 600 dola. Ban m 600 dola.
Èske ou konprann? Men si w pa fè l, kote m ap jwenn lajan pou m peye bil mwen? Epi si m pa peye bil mwen, m pa gen machin, m pa gen kay. Ki moun kap peye bil sa yo. Kounya la yo pral di gitaris la nan mande gitaris la ap di nou li pa fè sans ou konprann sa m di la li pa fè sans ou pa gen chwa li pa fè sans se ou kite kritik yo epi ou tande yap di epi ou just fè afè w m dakò m dakò ansanm avè w paske kritik la ou konnen son bagay nap toujou jwenn sitou lè w nan milye legliz plis wap jwe deyò efektivman tankou mwen menm kap fè emisyon sa la gen de fwa ou oblije deplase pou al kouvri yon evènman Epi an menm tan, epi defwa ou legliz, ou ap fon seri de bagay legliz, ou ap jwenn kritik sa yo. Men ou menm ki konn sa w ap fè a, ou konn fwa w avèk Bondye, ti tan fou, ti tan fou, ti tan fou. Pa la swit sa m t ap mande w Madner, nou remake ke nan Jane and Jane Show a, se swa n ap swiv ou sou tout rezo sosyo, ke ou jwe pou anpil. Anpil anpil anpil anpil dyaz. Eske poko janm gen youn ki mandew pou pou kanpe avèk yo nèt nan dyaz lan? Kòmsi oh madnè vin jwe nan dyaz la m ta renmen w jwe gita pou nou m ta renmen w vrèman fè pati de gwoup lan tou sa paske nou plis wè ke ou jwe pou dyaz men w pa kanpe ak yon dyaz ou byen yon lòt kesyon map tou rantre ki ki gen menm rapò a eske ou gen entansyon met yon gwoup kanpe a yon moman done pou di sa se gwoup pam m vle fè yon gwoup ala ou gen de kesyon nan men w la. Bon eske djaz relem tout moun konn sa deja se wi se epi se pa depi kounye se pa mentnan se depim gen laj sa fè petèt depi 2012 m jwenn ansanm men m te konn jwe a Ritchi m te konn jwe a El Pozo lè yo ta pral fòme klas se mwen m tap se mwen ki tap al nan klas lè disip ta pral fòme.
e mwen ki ta pral nan disip kounye a se kòm si se de chwi chwi se Gazzman kap pale avèm se ou konprann se se èske wap rantre nan djaz la men kounye a evènman an kòm si ti sikonstans lavi a fè kem vin Montréal epi m pa tounen etazini alò on moun paka ret Montréal pou ou nan djaz etazini li twò konplike an tèm de biyè lavyon an tèm de pratik an tèm de tout bagay ou konprann moun etan mònn trè konplike ou paka viv Montréal pou ou nan djaz etazini Si m t ap viv Etazini, petèt m te ka nan djaz. Men kòm m ap viv Monreyal, m pa ka nan djaz. Ok.
Men pa gen djaz Monreyal ki enterese w, si w ta vle jwe pou yo? Pa gen yon djaz ou wè w di, bon, djaz sa a m te ka, petèt m wè l vrèman byen, m te ka petèt jwe, jwe pou li. Bon, m ap ri, men pou sa m ap ri la? Ou mande m.
Gen anpil djaz. M renmen anpil non djaz yo. Men se kòm si. Ou ka ban nou kèk egzanp, kèk egzanp djaz Montréal ke ou wè ki byen ke ou te ka wè w ladan yo menm si ou pa ladan yo? Non.
M pa t ka bon, m pap ka ba w yon egzanp konsa. Wa vle fè gen jalouzi hein? Se menm pa pou jalouzi a, se jis ke si m ta entegre m nan yon djaz pou, m te fè, m te fè, m te, m te entegre m nan yon djaz li te rele Star Music. M te rele nan, m te entegre m nan yon djaz epi. Dewoulman bagay la pa t mache byen. Epi m di nan tèt mwen, m p ap janm afiche m nan yon djaz ankò. Jamè. M p ap afiche m nan yon djaz ankò. Paske estrikti djaz la. Epi, li parèt lèd pou yon moun ou la jodi a, demen si Dye vle ou la, ou la epi ou toujou ap afiche w yon lòt kote, ou pa stab, ou wè. Moun yo va ap wè w kòmsi w yon moun ki pa stab. So, kou m fini ak djaz sa a, m te di yo m p ap rantre nan yon djaz ankò, se fini. Ou konprann? Men, Lòt kesyon an se si m ap fè yon djaz mwen menm, si m ap fè yon djaz, l ap yon djaz levanjil. M pa p fè yon djaz konpa. Waww!
Èske nou tande mezanmi?
Èske nou tande? Pwodiktè èske w tande? Oh m renmen sa, m renmen sa. Non men si m ap fè yon djaz se yon djaz levanjil l ap ye. Ok, mwen gen yon kesyon pandan w di sa. Wap reflechi wi kesyon an la wi. Mwen pa rele li jazz levanjil non se yon gwoup levanjil. Yon gwoup levanjil wi egzakteman. Kesyon m genyen Madner, ou konnen m pa di w sa pou yon bagay non, ou konnen ou enpresyone m lefètke m wè ke w bay Bondye tout enpòtans sa nan vi w? Lè m di enpresyone, paske m pa t janm te panse ke ou te kwè nan Bondye a se pwen, ou konprann? Epi, lòt bagay ki enpresyone m ankò, ou di m ou te konn chante, epi mwen menm e gita m toujou wè m pa janm tande vwa sa a. Ou konprann? Alò, si gen tout talan sa yo kache, poukisa vrèman ou pa mete yon bagay sou pye pou vrèman. Travay sa w genyen an paske talan pa bay nan mache kankou moun konn di pa vann nan mache. Si w gen talan e pou w sòti talan e mwen menm avèk zye m sa m ap obsève si w sòti yon bagay Madner je te dis la sa ap mache trè trè byen pou ou. M pa di non non, m pa di lokontrè men. M son nèg ki minitieux komsi m son moun si l pa pafè m pa janm renmen l. Ou sanble timid tou wi. Wi m timid anpil wi wi ou sanble timid wi ehe. Kounya la map eseye paske m konnen kòm ou di a ou di m son atis map eseye met kòm on jan pou m ka rantre nan karaktè atistik la ou konprann men m pa m pa konsa m on nèg ki refème byen m pa ba nan afè moun m renmen ret nan ti bagay mwen epi se kòrèk ou konprann m pa renmen moun konn afè m m pa renmen nan twòp bagay akoz ke nou fèm atis sitou nan Montréal la Montréal fèm atis mwen depi m pran yon gita m monte stage tout moun kriye poukisa m pa konn e pa jis Montréal ki fè w atis cheri m nan ou ka panse ke se jis Montréal Antouka nan nan kominote ayisyèn nan, peu enpòt ayisyen kap viv nenpòt kote an, yo ou atis pou yo. Ou atis pou yo paske mwen obsève rezo sosyo a mwen wèl. Ou konprann, mwen wèl em toujou wè bon kòmantè menm si m pa pale m toujou wè kòmantè ki vrèman pozitif de ou menm. Depi ou lage yon kòd gita atè se se bagay malè. Bon mnzè pou revni a la kesyon son nèg ki trè m renmen lè bagay yo byen fèt m renmen lè bagay yo pafè trè striktire wè lè de kòman son cho ki rele mak baro avèk ki fè ke kòmsi map jwe yon gita epi yon lòt gitaris ap jwe epi m fè yon ti kòmntè se pa kòmsi konpetisyon vrèman men m te wè w avèk yon mesye m bliye non mesye sa wi m te fè toto larak m te fè keke belizè m te fè Nèg kap jwe ti michel remi remi michel ki jwe nan nu look avèk guy wewe ou ansanm la mte fè anpil nan chomè sa trè enteresan mpa li diskontinye paske mte gen yon studio nan se michel la mvin diskontinye se mvin kraze studio a mal fè youn nan jou li poko fini ok ok ou konprann so map bati studio a kounya la poum retounen nan mak badol la o sa son lòt bagay nou pat konnen wi la non mwen mwen moun yo renmen sa mak badol la yo renmenl epi yap mandem pouli se jis ke M'en poz. Ok studio sa ke wap konstwi nan anjou an e pa jis pou fè pou fè sa w di sa w di w sot fè an la men eske eske w gen entansyon kòmsi dèfwa studio an ka agrandi ke w anrejistre album pou moun bagay sa yo tout sa. Studio a se se anrejistre album pou moun se se sur et certain pou sa fè studio a men gen yon pakèt atis Montréal m wè kòmsi a koz ke m ka ba w egzanp ou ka wè yon jazz tankou Incognito Yo ka gen yon bon chantè, yo pa gen bon gitaris, yo pa gen bon pyanis, yo pa gen, lè m di enkonito a, e pa pyanis lan, pa gen yon m just di yon, Yon egzanp ou pran, yes. Yon egzanp m ap bay, paske si m di pa gen bon pyanis, Wi, y ap vin panse ke e bon pyanis ou di yo pa gen. Ok, good, ok, m refòmile bagay la. Si m pran yon djaz kòmsi ki ka gen yon bon, yon bon chantè, yo pa gen bon kibòdis. Yo ka, yo ka, m ka gen yon djaz ki gen yon bon batè, yo pa gen bon chantè. Men poutan Montréal chaje talan. Wi. Ou konprann sa m di w la?
Li chaje talan. Gen yon pakèt moun ki konn jwe. Men, lè w fè yon benn, ou pa ka fè yon benn ak sipèsta sèlman. Ou fè yon benn la gen yon feblès la, yon feblès la. Menm sa m vle fè ak stidyo a, se pran tout nèg ki konn jwe yo, mete yo ansanm fè yon mizik lage l. Fò mizik paske nèg yo pa met mizik deyò poukisa paske yo pa gen lajan pou yo peye studio yo pa gen lajan yo pa gen tan pou al nan studio pou anplis se travay yap travay yo pa vrèman met kòb yo pa vrèman fè kòb nan mizik la ou konprann so peye studio se kòmsi se tire yap tire nan pòch yo alò mwen menm studio a e lakay mwen li ye m pa peye chè pou lakay la ou konprann sa m di w la alò m ka nan yon jou a sa vle di sa vle di m ka fè yon jan pou m fè mizisyen Montréal yo vini fè mizik pou plezi epi pwomouvwa le talon kon a Montréal paske gen moun ki konn chante, gen moun ki konn jwe, gen an pakèt moun ki konn fè an pakèt bagay nan Montréal la yo just nou pa wè yo poukisa paske yo pa gen limyè sou yo, yo pa gen limyè alò si m ka met ti limyè sou tout moun. Ebyen se byen. Lap vreman byen, men eske studio sa ou panse ke bidjè ou pral met sou pye an pou moun ta ka vin anrejistre oubyen vin fon bagay lakay ou eske lap ase abòdab?
Wi li pap twò chè, li pap twò chè, li pap twò chè. Li pap twò chè, alò coming soon. Wi la, li pap twò chè. Yap gentan bay pri an. Epi se pa pou, se pa yon studio nap fè pou nou rich. Ou konprann? Kòmsi mwen menm m pa yon moun ki pral panse sou do moun. M pa blezwen lajan w pou m fè sa m pral fè a. M ka fè yon lòt bagay. Ou konprann? Talè a m t ap pale de, de, m pa sonje sa m t ap di epi, m t ap pale de pwomotè a k ap fè ralonj. Nou pa, m pa, m pa p kalkile pòch ou, m pa p kalkile pòch moun. Se sa m ka fè avè l, m ap fè l epi m fè yon lòt bagay. Kòmsi nan stidyo a. M gen yon chèn Youtube, kounye a la m gen yon chèn Youtube, lè m fè m al Badoo la, m gad sou Youtube la m wè m gen 370 dola. 370 dola sou youtube Epi m di tèt mwen oh Epa youtube ap peye m Epi m di si m ka fè yon pakèt grenn video konsa Youn dèyè lòt O fil di tan E pou sa kounye a lè m gad Guy-Wewe m di Guy-Wewe a yon moun entelijan li ye Tout moun sa yo k ap fè chèn sou youtube yo entelijan Menm m pa t konnen Se kounye a m vin kòmanse reyalize reyalite bagay la Alò si moun yo renmen m, yo renmen lè m jwe gita, m pral ba yo gita. Yo pa oblije peye m kounya. Ou pa oblije peye m. Mete l sou youtube ou al gade. Gade l gratis. Alò selon sa w bay, si yo vle w vin met ou bay pou yo, y a vin frape pòt ou aprè. Pa gen pwoblèm. Se sa yo wè sa w ka fè. Pa gen pwoblèm. Men kounya la. Se yon bòn ide wi, mete chèn youtube sa paske vrèman mwen m te anvi pwopoze w li pandan ke mwen m t ap di a pwodiktè an pou talan nou wè w genyen anvan w vin nan emisyon nou te di n ap poze nou kesyon. Kesyon eske w gon chèn YouTube? Paske nenpòt moun konnen yo tande yo gen chèn YouTube yap fè kòb pou ryen epi ou menm ou gon talan kache konsa ou konprann e se super byen ou pa konn ki moun lòt kote ankò nan lòt nasyon kap gade w kote w ka rive tou. Men e pa jis lòt nasyon kòmsi gen chans pou mwen gen moun ki renmen m vre m jwe ak yon atis ki rele Viby Bibi son ak Okap nou rèl. Wi wi wi ki chante avèk Rutshelle. Wi.
Men avan tou sa li te konn mennen m Afrik. Epi se lè sa m vin dekouvri kòmsi nou menm Ayisyen nou pa bay tèt nou twòp enp twòp valè. Men si m te konnen sa n vo, m t ap fè anpil bagay. M rive Afrik, epi yon gitaris k ap di m, o ou konn tabou konbo? Yon gitaris afriken k ap di m, ou konn tabou konbo? M di o. Wi a mwen, mwen jèn nou dja konn mizik. Li di oh Epi misye kòmanse jwe gita tankou mizik Mwen di oh Lap baw solo yo Wi epi map kalkile epi m di konsa Ou wè ayisyen an pa bay tèt li valè Men kounya la si ayisyen met konprann nan met nan mantalite l ke gen plis ke li menm nan lavi a Kounya si n al an Afrik nou ka fè Tout ti, lè, lè yo di pa gen kòb nan HMI la, se paske ou pa ouvè je ou. Paske Afrik la se HMI la li ye tou. Ou konprann? Nou pa lòt bò a. Nou pa nan HMI, nou pa nan Afrik paske nou pa eksplwate mache sa a. Men li ta bon pou nou eksplwate l. Ta bon pou konprann toujou al la, septentrional yo toujou al an Afrik. Poukisa nou menm nou pa ka ale? Nou ka ale tou. Alò lè nèg yo wè m, yo kontan. On ti Ayisyen k ap jwe epi m ti, m jwe ti seben nan tou, m jwe ti soukous la, ou konprann? Yo vin apresye sa epi Men siw gade sou video m lèm poste yon video gen yon pakèt afrikan kap klik yo like yo like yo like yo like se love chili afrik e ki lòt kote ankò ayiti se sè kanada new york miami etazini yo tout ou konprann. Men se sam sot di w lan la paske tout moun kounye a dan le mond antye lefèt ke w gen chèn youtube la ap swiv ou e madnè sa nou wè jodi an la nou gen dwa vin yon lòt madnè pli pwodiktè pwodiktif demen paske tout sa nap fè nan lavi an nou fèl yon fason pou nou travay poul avanse paske nou pa fèl poul rete la poul kanpe la ou konprann donk lòt kesyon pandan nou sot pale de pwodiktè depi kèlke tan la ou ka wè ke nan etchèmay lan anpil moun ap fè afè yo anpil moun kounye an anvi chante fè yon seri de bagay nap gade poun wè gen de moun sou fesbouk la la Kap vale teren se Florence avèk Blondine Ferdinand. M kwè ke ou ka wè bagay sa. Oh, ou pa wè bagay sa pitit? Oh. Kòm m pa swiv moun sa yo twòp twòp twòp. Ou pa, ou konnen ou pa swiv. Men, nou tap pale de moun ki gen talan. M tande pale de yo, m tande pale de yo. Nou tap pale de moun ki gen talan, moun ki konn chante pandan ke wap di ke ou ka wè sa gen yon feblès la, bagay. Epi wap gade pwomotè yo, bon m dewe yon pakèt bagay la antan ke pwomotè yo kòmsi se plis moun sa yo kounye an yo al chèche de medam sa yo. Epi gen yon pale anpil ki di m wè nan kòmantè poukisa moun ki gen talan yo pwomotè yo pa ankouraje yo se medam sa yo ap ankouraje kisa w panse de sa se jis yon parantèz nan afè Etienne ala kote ke mizik lan rive nan ki nivo l rive. Ou wè se kesyon sa se yon kesyon m ka di yon kesyon pyèj men m ap reponn li kanmenm. Li pa kesyon pyèj monchè isi a nou pa pyeje moun nou di lè vrè zafè.
Blondedine ak Florence se 2 moun pou mwen se te nan se te nan beauty sa beauty supply bagay sa yo moun sa yo konn eksele pou mwen se te bagay nan bagay biznis nan bagay biznis nan plis nan bagay biznis ou konprann kounye a yon pwomotè pou mwen se yon biznis menn si l wè moun sa yo gen fanatik m ap met dimil dola deyò pou m fè sanmil dola eben Ke Blondedy li ye, se Florence li ye ou konprann? M pap, m pap di nan tèt mwen oh m pral kraze Etchèman. Se pa Etchèman la k biznis mwen, se pòch mwen k map. Alò, si Blondedy ka rantre lajan pou mwen, m ap fè Blondedy jwe. Eske se yon bon bagay pou Etchèman la? Se fanatik yo ki pwoblèm nan kounye a. Ou konprann? Kounye a, si fanatik yo leve, l al peye pou Blondedy, l al peye pou pou pou gade Florence, sa se ou k fè l. Men w pa ka di pwomotè ap kraze biznis. Pwomotè a pa fè anyen. Pwomotè biznis se biznis l ap fè. Okontrè se biznis la. Kote k gen kòb la e la l ale. E la pou l ale. Alò kounye a la si fanatik yo fache paske alò pa ale. Ou konprann? Men m pa janm kwè ke HMA l ap kraze pou sa. M panse jis ke gen yon sèten piblik ki ki p ap soti oubyen gen yon sèten moun gen yon sèten nonm de de pèsòn ki va reste ki von reste a la mezon plis paske klas ap toujou klas. Djakout ap toujou djakout, new look ap toujou new look, ou konprann, gazzman ap toujou ret gazzman, moun ap toujou soti pou gazzman, klass ap toujou gen fanatik pa l, alò m pa kwè fanatik klass pral nan florans, m pa kwè yo, se 2 piblik diferan tu vwa, alò pwomotè a menm m pa wè l mal pou li, se fanatik yo.

Etik sa nap pale an la gen gen yon tweet um kòman rele DJ popilè sa ki ayiti ankò a kòman l rele ankò a Tony mix wi Tony mix fè yon tweet dènyèman la sou menm bagay Florence a Blondine sa la ke li di ke Florence plis popilè ke ke Queen Bee ou konprann men menm bon atis la e zanmi m m pat renmen misye te pale konsa menm atis la e atis pa m li ye e zanmi mwen ou konprann men men kisa w panse de sa paske bagay sa fè yon pakèt pale anpil tou. sou Facebook lan? Mwen menm m pa sou Twitter vrèman, m pa konn swiv sa moun di kòm Tony Mix. M konn Tony Mix, se sûr et certain, tout moun konn Tony Mix. Men sa l di an èske w panse ke se yon reyalite oubyen? Wi se yon reyalite.
Florence pi popilè pase Queen Bee. Men m kwè ke Florence petèt menm plis atistikman palan, plis atis ke Queen Bee. M alò cho Queen Bee, Queen Bee se yon moun ki gen bèl vokal, m renmen vokal Queen Bee. Lè Queen Bee ap chante m ap gade l konsa. Ou konprann? Men, m wè l ap chante, li chita sou yon chèz. Pandan l ap chante, li chita sou yon chèz. Li pa, li, se vwa l ki atire m. Men, atistikman palan, li pa mennen m kote l bezwen l mennen m nan. Li pa mennen m kote l prale a. Ou konprann? Donk, ou nan jan al chèche piblik lan tou sa? Li pa mennen m. Men Florence li menm, lè m ap gade l, m ka ret la, m ap gade Florence nan yon televizyon, epi m wè Florence ap bouje, m wè Blondedine ap blouje, m wè, moun sa yo se atis yo ye, menm si yo pa atis nan vokal, men yo atis nan, nan body, nan, nan body language. Ou konprann? So gen 2 bagay kounya atis lan vin jwe 2 bagay kounya atis se entertainment oubyen eske son atis se avèk talan se 2 bagay diferan ou konprann sa m di la. Men kòman ou wè Queen Bee nan zye w menm eske son atis avèk talan oubyen avèk talan ki gen anpil talan. Queen Bee son moun ki gen talan li konn chante men eske ou son atis ki pral banm entertainment entertainment show biznis eske ou ka fè show biznis Lèm tal nan show a mwen chita m pa ou konprann m pa al nan yon lòt show men m tal nan yon premye show mwen chita show biznis lan m pa wè ou gen show biznis lan lakay ou men lèm wè Florence nan televizyon m wè Florence ka lekòl epi menm si vwa l vwa l pa pareil men se kòrèk sam te vin fè a m fèl epi gen moun ki apresye l gen moun gen moun ki ap fè kòmantè yo di renmen jan Florence bouge yo renmen jan Florence ye sou stage la epi Chak moun ap fè afè pa yo, se kòrèk. Medam sa yo e teren yap vale frèm.
Se sa.
Teren yap vale e e vrèman pandan ou pale de sa medam sa yo se kòb yo yap fè ke ou pale an byen ke ou pale an mal yap fè kòb yo parèt. Popilarite ap monte.
Egzakteman. Tant ou pale yo mal e tant ya yap gen popilarite. Popilarite ap monte. Ou wè sa m vin konprann nan nan nan afè rezo sosyo se pa anyen l ye. Ou menm ou ka la ou ka panse moun pa wè w

Kijan w fè pou genyen fanatik? Pandan moun nan ap pede pale de ou a, ke l tan byen tan mal, gon moun ki renmen w la. Ke l tan byen kon mal, gon moun ki pa renmen w la. Ke l tan byen kon mal, gon moun ki renmen w la, sa fè 2. Ke l tan byen kon tan mal, gon moun ki pa renmen w la. Men moun ap kontinye pale. Plis w ap kontinye pale, w ap gen ènmi, w ap gen fanatik. Men apre sa, biznis lan di w kon sa, vann a moun ki renmen w. Alò depi ou gen 30 fanatik, ou vann a 30 fanatik sa yo. Epi biznis kontinye. Exactement. E sa li ye wi.
E m dakò avèk opinyon w lan, opinyon w lan se sa paske w deja nan baay yo, w konn kòman baay yo fonksyone. Se kòm sa, se kòm sa.
Se kòm sa. Pa gen chwa. Donk ke Madne a nou remake osi ke gen yon atis ke w toujou jwe pou li an pèmanans depi l yon kote oubyen depi l vin Monreyal.
Atis pam nan. Atis paw la ou konprann? Atis paw lan. M ta renmen konnen kòman rankont ou menm ak atis sa te fèt pou te kòm arive vin gitaris li, kòm se ap jwe pou li ase souvan mwen wè yo kap jwe pou li e depi l vin Monreyal amwenke w pa ta disponib pou epataw pou ta jwe pou li. E gen yon bagay ki te pase lè l te vin jwe pou Reskadji Sakaj, gen yon moun ki te monte deyè ak t ap fè vwa Mndela, monchè m wè w te klase moun sa nan plas li mezanmi, e pa ti bagay non. Alò Madner, depi kèlke tan mwen wè ke w ap jwe pou yon atis ki trè popilè nan kominote ayisyèn nan, ke tout moun renmen, se madam Rutshelle Guillaume. Donk, nou ta renmen w esplike nou kòman rankont sa te fèt, kòman w te vin arive vin fè rankont avèk li pou te kapab vin jwe poul paske nenpòt kotem wèl ap jwe ase souvan ou la oubyen li vin jwe Montréal ase souvan se ou menm li chwazi kòm gitaris kòman rankont lan te fèt? Bon dwol distwa wè m ou te dim talè a m gen anpil non m rele Mitchell Madner Henry wè lèm jwe a Vibi Vibi relem Mitchell ou konprann so map jwe a Vibi pandan map jwe a Vibi Rutshelle nan backstage la epi Wè mwen menm se se li kap rakonte m istwa sa wi pandan nou backstage la li di m li di m se yon atis li ye se Rutshelle nou menm nou backstage an m di l ok mwen ravi de te connaitre men m jwe a vy bi epi m pa tèlman ret sou li konsa vrèman paske m gen atis pa m m ap jwe ak atis pa m kounye a lè m fin jwe la l di la l di vy bi li vle jwe avè m l gen anvi jwe avè m epi sa rete la sa fè petèt yon 5 an de sla petèt Epi, twa zan pase, Rutshelle revin Montréal, epi l ap jwe yon show, men gitaris la, li pa gen gitaris tou, l ap pran yon gitaris Montréal, li di li vle jwe a Mitchell. Ak kiyès li pral jwe jou sa a? Li pral jwe a Poppy, Drasso, e batè e tanbou konba a, m bliye non misye. Epi li di Poppy m bezwen a Mitchell. Poppy di l non, depi w ap vin Montréal la la, yon sèl grenn nèg ou ka jwe avè l, li rele Madner.
Alò li pa t konn non Madner. Li rele Madner.
Apre sa, Poppy di l, eh, Richard di m, non, non, non, m di w se avèk Mitchell m vle jwe. Men kounye a se yo k ap ban m istwa la, paske lè m nan soundcheck la menm, m rive nan soundcheck la anvan tout moun, lè yo wè m nan soundcheck, Rutshelle kontan, Poppy di bon apa. An se ou konprann la kounye a sa ki pase pou yap fè gwo diskisyon se popi kap di non se madner lòt a Rutshelle se Mitchell li vle jwe kounye a la Rutshelle vin give up paske se popi ki tap fè maestro jou sa Rutshelle vin give up li di ok ba m di w se Mitchell pou jwe si se pa Mitchell nou pap kounye a la kounye a la menm menm m gentan nan soundcheck lan lè l rive nan soundcheck lan l kontan li wè m nan waayy nan nan nan Ou pi di mwen se misye m tap di wi. Nèg misye rele ah Mitchell man nèg non bon kounye a yo tou kòmanse ri sou mwen yap trip yap trip sou mwen bon men aprè sa depi gig sa wè m pat fè repetisyon nan jou sa epi atis atis yo toujou konnen depi yon moun pa fè repetisyon yo toujou siseptib nan bagay sa paske kounye a la ke sak vin rive. Ou ka fè yon fos nòt, ou ka kòmanse yon mizik nan yon move akò, ou ka, tout bagay la ka off. Debalanse tout bagay. Ou konprann? Jou sa, te gen yon mizik ki kòmanse ak gita, m kòmanse mizik la tèl kèl, jan l pou, jan l sipoze ye a, li ban m yon kout je l fè. Li sezi.
Epi, fini. Aprè sa, depi lè a, depi ou wè yon moun k ap jwe gita, e pa mwen. Bon manti. Sonsonn. Sonsonn. Maestro Sonsonn. Si se pa Sonsonn.
Fò Sonsonn.
Fò Sonsonn pa ta la. Fò Sonsonn pa ta la. Apre sa se Madnè. Si Sonsonn la. Madnè still ka la wi. Men se Sonsonn. Apre sa se Madnè. Nou pa li pa negosye bagay sa. Depi lè a. Epi se fini. Nou nan lòt toune. Nou al an Afrik. Nou al Gwadloup. Nou al Senmatè. Nou fè tout kote. Wi, se sa m wè. Se sa m wè. Men w gen yon gouv tou lè ke lè ke Rutshelle ap jwe kan se live lan kòmsi pou l fè piblik lan danse ou gen yon ti bagay afriken m wè w konn lage Bon sa se sa se sa se sa se solo a maestro a e maestro a k fè solo sa Solo sa move menm si w moun te chita Exactement Ti solo sa menm si w moun te chita Ou oblije kanpe ou paka rete chita. Wi wi menm li menm li menm li menm depi l tande l li vole anlè. Wi wi bèl bèl bèl solo men mwen remake tou sou rezo sosyo an depi ke wap jwe a Rutshelle la gen anpil kòmantè tout moun ap di e nèg l ou ye bagay sa yo ou konprann bon mwen kòmantè yo. Baka ba konnen, tout moun ap di e nèg lou ye, bagay, men ou menm ki relasyon w ak atis lan? M pa konnen, mwen menm se kesyon m ap poze ou nan JNNJN show. Non men poze kesyon m bay pwoblèm non, kounya la se mwen pou konnen kijan m pral reponn kesyon an. Kijan w pral reponn kesyon an. Sa pa anyen non. Wi se sa. Men.
Bon, men m te toujou atann mwen a yon kesyon konsa, paske jan m di w la se yon premye entèvyou, m pa janm fè entèvyou nan vi m. Si y ap entèvyouwe m epi non Rutshelle soti, fò yo mande m èske m se madanm mwen li. Se nòmal, se toutafè nòmal. Rutshelle se bon zanmi m ye. Jiskaprezan, nou ret bon zanmi. Nou ret bon zanmi. Li bèl fanm, m bèl gason. Si te gen yon bagay ki te ka rive, li te ka rive. Men, l ap viv Ayiti, m ap viv Monreyal, nou pa nan anyen. Se jis nou bon zanmi. Bon zanmi, ok.
Se sa, piblik la m kwè ke n ap satisfè avèk kesyon sa paske kesyon sa tèlman moun ap fè. Ou konnen lè moun yo ap fè voye monte, si moun nan ap fè voye monte ase souvan fòk ou di yo lè vrè zafè a. Paske ou konnen rezo sosyo yo konsa l ye. Se nòmal pou yo fè voye monte a paske fanatik lan se li k kenbe w. Fò l poze kesyon pou toujou kenbe, pou toujou aktif. Si fanatik lan pa pale avè w, ou gen tan wè ou pa gen moun. Sa vle di ou pa gen moun dèyè w. Alò si fanatik lan kritike w, ke l kritike w, ke l bon di, ke l di bon bagay sou ou, Se bon, se toujou bon. Pale de byen, pale mal, pale de mwen. Ou konprann? Exactement. Men mwen menm m poze w kesyon an paske gen moun ki di konsa atis lan fè anpil jalouzi pou w deja. Ou konprann? Oh. Atis lan fè anpil jalouzi pou w deja, depi yon moun apwoche w, dèfwa l bay move zye oubyen li ba w, li bay move min. E sa k fè moun yo yon ti jan fokis sou kesyon sa yo, sou bagay sa yo, yo panse ke gen dwa gen yon bagay, m pa konnen. Wè m kontan paske Atis la m konnen son atis ki jalouz li ye. Bon men li wi. Li jalouz pou tout sa ke l renmen. Tout sa l renmen. Tout sa l renmen. Li mèt renmen vè sa la, ou manyen l, li ka mòde w. Li jalouz. Mezanmi! Atis la pa jwe. Li jalouz. E pa sèl mwen. Li gen yon gitaris nan menl ki rele Sonsonn. Kite Sonsonn al fè yon lòt gig pou wè. Jalouzi. Li pa vle moun manyen, manyen, manyen, manyen mizisyen l, pa gade l, pa touche. Alò se pa, m pa egzanp de sa. Okontrè se se sa pou l ta ye menm pou mwen tou. Ou konprann? Alò se se y a ryen de mal ladan. Non m dakò, toutafè, toutafè. Alò m kwè piblik lan satisfè avèk kesyon sa a. Alò Madner, ou konnen ke nou te kontan ke resevwa w nan emisyon an, men avan ke w pati, avan ke nou kite w, nou gen ti kesyon sipriz la a. Ou konprann? Yo pa, yo pa mechan. Yo pa p fè w pè, ou konprann? W ap chwazi twa kesyon. Nan premye entèvyou a, e sa w fè?
Non, tout moun ki pase la, pase ladan l. W ap chwazi twa kesyon, youn apre lòt. W ap li chak kesyon a wot vwa e w ap reponn le pli onètman posib. Dakò?
Men eske sa ou fèl spesifikman pou mwen oubyen? Non pou tout moun wi epa Non lèm di sa non kesyon poze a la pa janm chanje yo ou mèt gade wap wap wè nan kesyon wap wè pa gen bagay ki te ekri pou ou pèsonèlman M gade m wè
Bon kreyòl yo rèd ladann bagay sou wap ka li yo byen ou konprann.

Devan je m oubyen nan telefòn oubyen. Nan je w kòk ou, ou parèt ou kenbe moun nan nan enfidelite oubyen ou vin jwenn moun nan sou kabann on moun oubyen ou jwenn on mesaj tèks ki deranje w ou kenbe l nan enfidelite, ki reyaksyon w sou sou si sa te rive w? Non, non m pa janm, m pa, sa pa janm rive m. Bondye pou mwen. M pa gen kè pou bagay sa non. Epi an pasan, pandan m poze w kesyon sa, èske Madner selibatè? Mezanmi nou poze kite vin reponn kesyon sa. Wi fin reponn aprè pou reponn paske la kesyon gen rapò a sa ou konprann. Wè bon Bondye pou mwen m son nèg ki jalou tou m pa tèlman renmen Ou jalou tou? Bon gen ti bagay jalousie lakay mwen. Mezanmi. E m pa tèlman renmen moun pale a lòt moun pandan m avèw. Ou konprann? Alò Bondye pou mwen, li toujou fè moun nan konn sa. Alò li pa janm fè yon bagay pou l li kite m wè l. Petèt li ka fè l wi, men m pa janm wè l. Bondye pou mwen. Ou konprann? Alò si n ap kraze brize se pa pou bagay sa. N ap kraze brize pou yon lòt bagay, men pa pou bagay sa. Ok, men sa pa janm rive w? Non, m pa janm pran yon moun nan enfidelite non. Sa pa janm rive m non.
Kòmsi m ka jwenn yon mesaj tèks w ap pale ak yon moun. Men kounya la map mande w kiyès sa wap wap ou gentan blom ou dim son son son zanmi ou ka dim son tèl bagay ou on tèl bagay. Curiosité pap fè w al gade?
Toutan, m toujou nan telefòn madanm mwen, toultan. Madanm ou alò ou gen yon moun? Lè m di w madanm mwen, menm si m te gen yon moun, si m pral gen yon moun, sa vle di e madanm mwen. La question que j'ai posée. Lè kreyòl la pale konsa l pale. Ok, la question que j'ai posée, èske w se li, èske w gen yon moun nan vi w bon Madner? Madner, èske w gen yon moun nan vi w? Bon ok, si w gade m, si w gade m, bon ann klè kounya la, si w gade m. Ou wè m? Eske m pa sanble yon moun ki ta sipoze gen yon moun avè l? Wi, ou ta sipoze, men mande m mande w, e sa ka rive tou ou te gen yon moun li pa la ankò ou nan moman w selibatè oubyen nan moman w gen yon moun. Sa e pa mwen k pral konnen l pou ou. Men depi m wè yon bèl ti gason konsa mezanmi pou l ta Fò w konnen ou gen yon moun kanmenm.
Mezanmi fò l ta gen yon moun kanmenm. Ebyen reponn kesyon an. Sa vle di ou gen yon moun nan vi w. Wi, sa w, si se, w ap peze si se. E ou menm ki pou di l e pa mwen k pou di l pou ou. Je t'ai posé la question, tu dois répondre.

Oh! Sa sa kesyon sa di la? Ki pozisyon prefere w nan fè? Bon!
Men TT! Men, m o, oh!
Anbe, kesyon yo. Pa gen timoun nan chanèl sa?
Non, non, pa gen, bon, timoun pa tèlman konprann kreyòl isit, ou konn timoun yo pa tèlman konprann kreyòl. Wi, ki pozisyon prefere w lè w ap fè sèks? Mezanmi o!
E pa mwen non kesyon yo k tonbe la konsa, bon. Bon, wè. Yo te la pou tout moun, gen moun ki pran l deja.
Mwen m di w son pitit Bondye, on pitit Bondye m ye. Men Bondye met bagay yo sou tè an. An plis de sa, manman m pral gade, papa m pral gade. Se w mete m nan pwoblèm nèt. Nou te byen di w, w oblije reponn cheri a.
Ou mete m nan pwoblèm nèt la kounya la. Bon, kòm se atis papa m te vle m ye, m tounen atis, m oblije reponn kesyon an. Ou oblije. Bon. Ou oblije reponn.

Bay verite a, ou tande yo di le plus honnêtement possible pou reponn. Pa gen kache nan sa, l'amour, se l'amour, il faut s'exprimer, c'est l'amour, tu comprends? Gad yon pwoblèm.
Fò reponn. Pastè m dezole. Wi o bon, pastè a li menm li pa konn bay madanm ni pozisyon.
Ou e pa pozisyon kloch non pastè bon, pastè yo pi move nan pozisyon. Mesye o bon. Pastè yo pi move nan pozisyon. Lè fini m pral priye.
Bon ok,

Ou byen gade. Fò m refè papye sa yo wi. Refè tout pliz.
Epi refè kesyon yo. Wi m ap refè yo. Non, bon. Sa deja rive w pou gen yon zanmi w ki masisi oubyen madivin ki mande w renmen? Kijan w reyaji si se wi?

Ou konprann? Bon. Men, Mimi Sara, ou wè depi.
Madivin nan, m pa tèlman fokis sou li. Depi ou wè m, ou pa ka nan. Dayè, dayè, m pa gon zanmi konsa. M pa ka fè. E pa, e pa rayi m rayi ou, e pa, e pa anyen. M just pa fè pa avèk bagay konsa. E kòmsi on moun ka, on pedofil, m pa fè pa avèk moun konsa. Just, ou ka fè sa w ye a, m pap kritike w, m pa nan anyen avè w, just kite m nan. Ya, ou respekte chwa moun nan. Al fè wout ou, m pa just pa. M gon sèk, sèk mwen pa gen bagay sa yo. Sa pa janm rive w epi ou pa gen zanmi konsa? Sa pa, non. Bon. Tèt chaje mezanmi. Mesye yo fye. Bay yo di bay yo. An men bon pou rezon sa fò pou bay wi menn. Ase apre stress sa. Ooh. Ooh. Tout stress fini. Mdouga gen. Woy. Tout stress fini.
Merci Jen.
Yo.
Alò Madner merci beaucoup. Paske w te pase nan emisyon sa. Paske ou fèm ri anpil tou. Epi bon m vin reyalize w se yon ga ki trè koul paske lè wap jwe m tèlman wè w move sou lè w anlè a menn seye nèg sa fò genlè fò w pa apwoche. E bonè a m pa gen fò m fò m konn ya si m te gen bonè a m tap move. Lè w gen move lè w gen bonè a ou gon lòt min e pa menm bagay lan. Men vrèman ou se yon cool guys epi m renmen sa ou trè janti epi map swete w bòn kontinite nan sa w ap fè epi pou reyalize tout rèv ou nan mizik tout sa w ta anvi fè epi kontinye chemen ke wap fè an paske Ou konnen ke depi ou nan metye sa, wap jwenn kritik, wap jwenn anpil bon bagay tou, men lè konsa ou jete kritik yo, epi ou pran sa ki byen yo, pa dekouraje, kontinye chemen ou, epi èske ou gen yon dènye mo wap di piblik la, oubyen fanatik kap gade w la aktyèlman?
Dènye mo m te ka di, se ke, bon m renmen, m vin la pou yon, pou yon, Pa pou yon sèl rezon non but pou plizyè rezon men youn nan bagay m renmen se ke ou di m son atis epi nan Montréal la m ye ou fè m vini ou konprann men m ta renmen ou fè sa pou tout lòt nèg ki nan HMI Montréal la tou tou wè e pa tout moun non paske se pa tout moun k ap fè bon bagay ki gen bon bagay dèyè l ou konprann men
depi w santi yon moun ap fè yon bon bagay se pa sèl ou tout animatè. Ou konprann? Sispann fè bagay ti zen yo, ti bagay bagay kòmsi ki pap mennen nou nil pa. Yes. Kòmsi pou monte yon bagay ki bon, pou monte yon bèl restoran, pou Bagay monte yon konstriktif. se Bagay sa. kons yeah, kòmsi m John Doula gon pil yon pakèt moun ki konn jwe, yon pakèt moun ki konn gen ki gen talan, Yeah. ki ta renmen yon ti vizibilite, yo pa jwenn li paske moun yo pa wè, oh ou pa Arly, nou pa ka pale avè w.

Bonne continuité à toi aussi. Merci beaucoup merci merci alors map di tout moun ki tap gade emisyon sa yon gran merci alors kontinye al abone nou sou chèn YouTube nou an ki se Jèn and Jènzan show show paw lan show pam nan e show pa nou tout e osito ke ou monte sou chèn YouTube nan wal abone wap wè yon ti klòch anlè a dwat wap klike sou li konsa wap kapab gen tout nouvo video ke nou mete pou gade emisyon sa alors nap di nou merci Lefètke nou te branche ansanm avèk nou nan emisyon sa nap ba ou randevou pou yon lòt emisyon Jane and Jane Show a la pwochèn bye bye.